Ayiti ap salye popilasyon ayisyèn nan, n ap salye près la doun manyè jeneral. N ap pwofite tou pou nou voye yon salitasyon espesyal pou tout lòt òganizasyon oubyen tout lòt antite dan un premye tan ki pa t wè fòmil konsèy prezidansyèl 7 ou 9 manm nan se te linik mwayen Pou peyi a te derape jodi a. E sa fè jodi a la nou menm o nivo Rejistans pou Ayiti, nou di ayibobo pou yo, paske jodi a la, mas kritik la li total. Paske jodi a wap wè tout moun pap pale ni de kou de kasasyon, ni de yon lòt konsèy ankò, tout moun rejwenn yo anndan konsèy prezidansyèl 7 a 9 manm nan. Maten an ankò, nou vle adrese nou, apre tout dilatwa, tout konpòtman delwayal gouvènman defakto Ariel Henry a t ap fè pou yo pa t pibliye arete ki nome 9 manm konsèy la, nou di manm konsèy yo, jodi a la a, yo devan istwa. Yo nan peyi sa. Pou ki rezon nou di yo sa? Paske jodi a la, n ap di yo pa gen trennen pye. Sètiswa ke m tande, genyen komisyon k ap kreye pou al netwaye palè, pou al netwaye lari avan enstalasyon konsèy prezidansyèl la, n ap di yo, letan près. Ipso facto, disi mèkredi o pi ta, Rezistans pou Ayiti mande fòk Konsèy la enstale. Paske kòman n ka konprann byen, yon peyi kote moun ap mouri a la segond, se dè dizèn de moun k ap mouri pa jou, yon peyi kote tout timoun nan lwès de Latibonit fèmann nan kay pa ka al lekòl, Yon peyi kote fatra tout kote w pase, men jodi a Trudie se la li ye bò sante piblik, bò èpòt la, lòptal enjeral. Fatra kouvri tout wout la, kadav nan tout lari. Pa gen moman jodi a pou n ap fè chèlbè la. Se yon peyi kraze, yon nèg se degaje w jwenn yon vye vès, jodi a la, menm jan nou te di talè a, Reyisans pou Ayiti di, nou pa bezwen pitit la sanble avèk papa la. Fèt nou bezwen fè. Se degaje nou pou nou enstale epi pou nou pran rèy peyi a pou nou antre an fonksyon. E se si, dè enstalasyon Konsèy Prezidansyèl la, nou mande, ilfoke akò politik ke gouvènman defakto a pa pibliye a, fòk yo pibliye l lelandemen. E dezyèmman, n ap di Konsèy la, sètisfwa ki ap trennen pye pou y al chwazi yon fòmil pou yo mete yon prezidan nan tèt Konsèy la, mwen di mezanmi, peyi a pa bezwen sa. An nou ale nan fòmil ganyan ganyan, yon fòmil trè pratik, trè kout. Etandone genyen 7 manm nan Konsèy la ki ka vote, ke eleksyon fèt pandan 7 manm sa yo. Atravè 7 manm sa yo, y ap degaje yon majoritè de 4 k ap senp, lè sa majorite a ap genyen Prezidan a la manyè de Rosemila, Ti Boubou Chanèl anvi kanpe jodia la a pou y al vann pòs nan bwat leta yo. Yo gentan ap chache ti zanmi yo. A la manyè de Andre Michel ki te gen Vanessa, yo gen tan konnen la a, yo pral pataje pòs la avèk ti zanmi yo, ti boubout yo. Enben nou menm onivo de Rezistans pou Ayiti, nou di se ra se. Se ra! Se sou baz sa m ap fini nèt pou m di, jodi a la a, Rezistans pou Ayiti, nou bay mizangad la, men nou pa nan pataj gato. Nou pa nan pataj gato. Pataj gato, se ti zanmi, se fanmi, se makomè, se parenn, se monkonpè ki pataje gato nan anivèsè. Nan kominyon Jodi a la son batay pou sove peyi Ebyen nap mande patay de responsablite Antenkan Antanke Regwoupman Pla Ki toujou nan lari a Pandan Mateli Ki toujou nan lari a pandan 5 an Jovenel Ki toujou nan lari a pandan 2 zan Privè Ki toujou nan lari a pandan anviwon 2 zan e demi Ariel fè la Jodi a nou mande batay responsablite Ann nan pouvwa. Sou baz sa map vini pou m di a bon antandè Salut! Non pa m se Pwofesè Patrick Celestin, Sekretè Jeneral Rezistans pou Ayiti. Mèsi.